Alò, jodi a nou gen chans pou nou antre lakay ou, nou pral pale anpil e de sa bon travay kap fèt nan kominote sa a ke nou menm nou pral gen chans pou nou patisipe. Mwen gen ansanm avèk mwen envite m jodi an Marc Max Durena ak ki ke m ap di li bonswa e byenveni sou Tele Kreyòl. Max. Bonswa. Junior Mengual, Bonswa. Se avèk anpil plezi pou ke mwen anndan stidyo Tele Kreyòl jounen jodi a la e a ke m ap di bonswa a tout moun k ap suiv mwen la a. Bon, Max, nou, n ap demare sou yon pakèt aktivite nou konnen k ap fèt. Men jis avan nou antre nan aktivite yo, fè yon ti pale mwen dabò, E kijan w te kòmanse? A, Avèk òga, non òganizasyon an, kijan ou menm ou te kòmanse? Kijan panse sa yo te fè vin nan ou menm? Bon, dabò, se si e sèten tout moun depi yon moun wè Max yo konnen foutbòl. Foutbòl e ke yo rele m malad. Bon, nòmalman Union International Soccer League, non an soti sou yon ekip foutbòl ke nou menm nou te gen ki te kòmanse nan chanpyona nan lakou Almond Park depi an 1995 pou rive jis a 2000 6. E sa w pa kont, non ekip lan te rele Union Football Club. Union Football Club ki te fòme avèk on pakèt jèn gason e a lepòk 94 nou pral gradye high school, nou te pase nan tout high school ki nan zòn nan ki gen majorite Ayisyen yo, nou vle pale de West Roxbury, Hyde Park, e O'Brien epi Dorchester High School epi English High a lepòk, epi nou te fòme yon All-Star Team ki ta pral patisipe nan chanpyona Sou Almonte lan, epi nou te jwe pandan 4 an avè Ayisyen, yon ekip ki te vin tounen an Brezilyen ke Ayisyen te renmen. anpil anpil anpil anpil nan ane 98 so apwè sa 2006 e chanpyona vin kraze nan Boston pa gen foutbòl ankò e depi apwè tranbleman de tè a ki te fèt e 12 janvye 2010 lan e nou menm e apwè plizyè emisyon ki te fèt an sitou m pap janm ka bliye Se te yon dimanch maten, te gen yon emisyon ki t ap fèt sou, e se te Guerrier ki t ap fè l nan radyo Enèji kote ke mwen menm mwen t ap tande enèji sa, kòman yon ekip foutbòl ki te fòme se aprè tranbleman de tè a, moun sa yo ki nòmalman fin geri men son se tout te gen 64 moun nan ekip la. Moun sa yo se moun ki te domaje.
E se moun ki te domaje kounye a la ke gen yon sant yon fòmasyon ki fèt pou moun sa yo, timoun, granmoun. Epi moun sa yo tap mande èd. Epi m ka di ou se nòmalman e pa moun ki abitye ap swiv emisyon sa yo. Le fè ke papa m te isit, li renmen ti emisyon li, ou konprann, radyo ayisyen, l ap tande. Epi mwen menm m te la, m ap tande emisyon an tou. Sa te reyèlman frape m. E m konn m wè ke e ki sa m kòmanse ap reflechi nan ki sans ke mwen menm pèsonèlman ka ede moun sa yo. Nan yon sans ki ki jan nou te vin avè l, m rele de twa zanmi nou di nou pral òganize yon chanpyona. On chanpyona e ke nou pran non òga, non fout ekip lan ki se Union Football Club ki te gen epi nou di nou pral rele, nou pral fè on chanpyona entènasyonal, Union International epi Soccer League. Epi anndan chanpyona sa a nou te fè konnen ke nou pral fè yon All Star Team anndan chanpyona sa a pou nou te rantre an Ayiti ale dènyè nan kad twazyèm anivèsè tranbleman de tè a pou nou te jwe twa match. Twa match kote ke The Fundraising pou nou te ranmase fon pou nou te bay òganizasyon sa ki t ap mande èd lan. Sou pa kont, sa pa t vin arive fèt, men pa kont, òganizasyon sa vin apre tranbleman de tè a ke kounye a la ki vin pi laj toujou kote ke nou gen yon ide ki soti pa mwen menm ankò. An nou pa antre, poko antre nan ide ki laj la. An nou pran li separeman. Depi Union International Soccer League fòme, E ou te gen yon chanpyona ou te fè, èske se premye chanpyona ki te òganize isi? Èske se te Inyon Entènasyonal Sokè Lig ki te fè chanpyona sa? Non, se pa t Inyon Entènasyonal Sokè Lig. Dabò, ane dènyè se te premye ane nou avè chanpyona a. But pa kont, nou te patisipe nan chanpyona ayisyen ki t ap fèt sou Almont lan. Ok.
Kounye a, an n pale de travay ki reyalize de Union International League. Ki travay ki ke ou menm ou sot reyalize ki pi gwo travay pou ou ke w satisfè? Bon, youn nan premye bagay ke nou te e ke Lig lan se te òganize Lig lan, Lig lan te yon siksè ane dènyè. Kote ke nou te gen 6 peyi, 6 diferan nasyonalite, Ayiti, Cape Verde, Cameroun, Colombie epi usa ki te patisipe nan chanpyona a kote ke Ayiti te pèdi an final kontre Cape Verde 4 bi a 2. Anndan chanpyona sa a nou te fè All Star Team nan ki te sipoze rantre an Ayiti, yon All Star Team ki te patisipe nan yon gwo gwo chanpyona ke New England Revolution te òganize avèk 6 diferan lig, se te nou menm ki t al chanpyon nan lakou Gillette Stadium devan prèske 15 mil moun so pa kont se te yon nan pi gwo siksè dabò reyalize chanpyona epi All Star Team lan al chanpyon nan Gillette Stadium kote ke pat gen twòp anpil ayisyen ki te wè evènman sa men sa k t ale an te t ale yo te renmen sa k te fèt la apre sa ankò sa k vin reyalize se Objektif ke nou vini avè l pou ke nou devlope foutbòl an Ayiti kote ke nou sot fè yon gwo gwo konferans de près e ke nou sot fè le premye jen la pou nou te balanse pwojè a men nan okazyon sa nou te envite Ekip 1974 lan, bon se byen malere se pa tout ki te gen chans pou te vin patisipe, nou vle pale de ekip e mesye ki t al reprezante e ki t al leve drapo peyi a trè wo a Munich an 1974, nou vle pale de an Almay kote te kote ke nou te gen 6 nan mesye sa yo ki te pwezan kote ke nou te gen chans pou nou te onore yo. Ya e bon rapid nou pral fon ti rale m su ke te gen anpil nan mizisyen ou konnen eske ou kapab detaye pou piblik lan kiyès nan foutbolè ki te patisipe nan koup du mond 74 lan ki non yo si ou raple ou. E ou vle pale de ekip lan oubyen ke mesye ki te la yo? Moun ki te vini, moun ki te onore. Nou te gen Ti Pè Bayòn, nou te gen Roger Sainvil, nou te genyen Wilner Wilfrid Louis epi nou te genyen egalman Racine ki te la epi nou te genyen Bobi Gérard Joseph epi Plantin te la tou egalman e apre sa te gen yon seri de nan nèg te gen mesye ki te nan menm jenerasyon an tou ti Théo ki te la epi nou te gen Alcindor.
Ah Alcindor ki te la e ki lòt non ankò nou vle pale de ah bon anpil moun ki pat konnen Alcindor te fè pati oba seleksyon 67 lan. Egzateman se sa wi Alcindor nou vle pale de Jean Jean Jean Claude Alcindor ki te la epi nou te gen Rou e Roro ti Roro ki Roosevelt kap viv pa bò isit epi E Guy Sainvil tou ki te la, se sa? Roger Sainvil ou Guy? Non, Guy Sainvil pa te la. Se te Roger Sainvil ki te la. Roger Sainvil. Se sa. Ok.
M panse se te yon trè bèl bagay premye jen e tout moun sa yo te onore pa rapò de travay ke yo te reyalize an 1974. M te prezan, m te la nan moman an. M panse se te yon Trè bèl travay, se te yon aksyon ke nou te apresye. Men, Max, se pa te sèlman foutbolè ki te la, te gen manm federasyon an ki te la. Se te ki moun ki te reprezante federasyon an? Nou te gen Simon Desvarieux ki te vin reprezante federasyon an, epi nou vle fè konnen ke te gen Le Nouvelliste tou ki te vin kouvri evènman sa a, e pou Achaps, epi ki te kouvri evènman sa a tou, radyo, tout avèk. Avèk plizyè, te gen 6 diferan radyo ki te bay, ki te ki te rele avè total mix. Te gen yon reprezantan Kanada ki te la. Wi egzakteman te gen Dady Jean Charles ki te soti de kote Monreyal ki te vin kouvri evènman pou plizyè lòt radyo Omega nan New York ke yo te rele ansanm avè l Radyo Vizyon, Radyo Kinanm, yon pakèt radyo. Max,
mesye sa yo antre. E m sur ke ou potko fèt lè seleksyon sa te a Munich 74 e ou ka pa konnen anyen anpil de yo menm men pou gwo aksyon sa ou sot fè a ba nou rezon k fè w fè l kisa ki dèyè tèt ou ki anbisyon Pou ede foutbòl la, èske w ka fè yon ti devlopman pou piblik lan? Bon, dabò,
pou moun ki konnen m trè byen pa bò isit nan 21 ane ke m gen nan Boston an, yo konnen son moun malad. Lè yo di malad, si yo pa di foutbòl, yo di Brezil. Ki vle di la moun konnen ke son Brezilyen tèt kale. So pa kont, M fè vim map rele brezil brezil brezil e brezilyen ke mwen menm ke anpil moun konnen m gen anpil brezilyen kem byen avèl pa bò isit e rekonèt ayisyen fò tankou brezilyen so pandan se tan nan nan koup di mond on sèl fwa brezil pa janm rate yon koup di mond mwen di ok si brezilyen rekonèt ke nou fò menm jan tankou yo Yo pa janm rate koup du mond avè 5 koup du mond e m di pouki why not Haiti so m di konsa ke ok rèv mwen se wè Haiti patisipe nan koup du mond kote ke mwen menm m ka enjoy li menm jan ke map enjoy Brazil e so pa kont m wè ke nan sèl fason pou ta vin motive mwen menm pèsonèlman ki gen gwo anbisyon sa. Mwen pa wè lòt moun pou ke mwen ta vini envite pou vin patisipe ou byen vin pale de eksperyans yo e pou pwojè sa a e eksperyans ke yo te fè non sèlman pou nan Concacaf epi a Munich ke mesye 1974 sa yo. Ok e pwojè a se kisa l ye pou rive mennen yon seleksyon nan koup du mond ankò? Sa se yonn nan yo. Ok pase li reyèlman pwojè a gen anpil anbisyon ladan ok. Pwojè a gen anpil anbisyon men yonn nan pi gwo objektif lan e anbisyon an se patisipe nan koup di mond ke anpil ayisyen pèsonèlman lè wap byen gade ti Pierre Bayon, Pierre Bayon di nan paske se li menm ki te pale o non de tout seleksyon 64 ans yo, li di se ta va rèv li paske Léopards te fè yon defi, se ta va rèv li poul wè pandan lap viv Wilfrid Louis te di sa tou nan tele tele tele dyaspora a, se ta rèv li pou l wè pandan l ap viv Ayiti ap patisipe nan koup di mond ankò. Ok Max, e nou konnen ke òganizasyon w nan, Union Internationale Soccer League, li gen yon anbisyon pou sa rive fèt. E petèt li kapab 2018, li kab 2020, 2022 eksetera. Se sa. E pou arive atenn objektif sa a, kisa ou konte fè? Ok, kisa m konte fè? Kòm m di se yon fanatik malad mwen ye, so mwen menm m al chèche sous brezilyen an. Apre Brezil fin pèdi koup di mond 1950, Joe Avelange, petèt anpil moun konnen ki te prezidan fifa, vini avè yon sistèm, ok, yon pwojè pou Brezil. Pwojè an ke se sa ke nou vin ansanm avè l, ke vle di a yon pwojè de kijan pou ke brezilyen an konn jwe foutbòl. Men sa k rete, sa k te genyen Brezil, ki menm jan nou menm nou ne, nou konn jwe foutbòl, men Brezil pa t janm aprann jwe foutbòl. Brezilyen yo pa aprann jwe foutbòl, yo ne konn jwe foutbòl. So sa ke li te vin avè l, li vin avè sa k rele lekòl foutbòl. Avè yon pwojè. Ki vle di la li te kòmanse de timoun a 8 an, ki jiska 18 an kote ke l te vin avè yon chanpyona ok tankou entè rejyonal ou byen entè eskolè lakay la pou Brezil e se jenerasyon sa tou ki pral vin ba Brezil aprè l te vin avè te vin avè pwojè a ki vin ba Brezil 3 koup di mond nou konnen Brezil gen 5 men li te se pwojè sa ki te ba Brezil 3 koup di mond nou vle pale de 58 62 70 se te menm jenerasyon sa ke nan ap pale de didi vava e sou banm on pakè pele ou konprann gen on pakèt so pa kont m di ok si se sak te fèt nou konnen wout lan pral di m pral chèche mwayen pou m itilize menm sistèm ke djo avelanje te itilize an ki vle di la e fòme on chanpyona entè rejyonal an ayiti de 10 an a 18 an pou ki vin pèmèt ou gen meyè jwè nan chak seleksyon sa yo ke wap fè vwayaje an Ewòp, an Amerik di Sid, non sèlman ki ka vin ba w anpil jwè kap jwe alèkseyè ki kap vin finansyèlman ki pwal bon pou yo epi pou peyi an tou, men imajine w si ke ou rive ou vin jwenn 100 ti ayisyen kap jwe alèkseyè e. Se sur et certain nap gen meyè 20, 22 grenn jwè ki ka mennen nou nan koup du mond. Pou rive fè yon jan de aktivite sa yo, nou konnen mwayen finansyè w pa vrèman 100 pou 100 adekwat pou pwolonje oubyen pouse l. E pou pouse piblik lan oubyen ayisyen patisipe, Ki ouvèti ou fè? Bon sètadi e e Joe Avelange pat gen yon kòb, 5 kòb lèl kòmansel ok so ki vle di la e li nou menm pèsonèlman e se jis ke nou vin avè yon pwojè avè yon pwen yon plan de devlòpman.
Ok ou ka fon ti devlope pou nou plan? Bon, plan an nòmalman se pwojè a se yonn ke nou konnen, pwojè yo se bati stad, bati foutbòl akademi an Ayiti epi chèche meyè jwè nan chak kategori yo. Kounye a kisa ke ou menm wap fè pou devlope l? Nou vin avè yon sistèm kote ke nou di nou mande pou finansman de 1 dola a 50 dola. Sou yon wèbsayt ki nètman transparan si w ale sou URSL dat òg, kote ke ou gen chwa pou chwazi de 1 a 50 dola. Reprann ankò pou nou, dousman. Moun nan gen chwa pou l chwazi de 1 dola a 50 dola. Ok? Son bidjè se 100 milyon dola nan next 2 zan. Ok. Anndan pwojè a, kòm m di w, gen stad, foutbòl akademi epi travay avè seleksyon nasyonal yo de tout kategori. E chanpyona entènasyonal, eksetera.
So pa kont, ou menm ki vle sipòte pwojè a, si w vle ou ka bay yon dola. 1 dola a 50 dola. Si w chwazi 1 dola pa semèn, ou miltipliye dola sa pa 52 semèn nan ane an, li ba w 52 dola pou ane an. So pa kont, e nou estime si nou jwenn 1 milyon moun nan 2 zan ki bay 1 dola pa semèn, minimòm nan, l ap ban nou 104 milyon dola pou reyalize pwojè sa. Bon, ok, nou pral pran yon ti poz, moman an rive pou nou pran poz. Nap mande tout moun rete branche paske nou gen anpil pou nou pale avèk Max puiske nou konnen gen devlopman ki gen pou fèt sitou nan afè foutbòl e rèv Union International Soccer League ta renmen pou genyen yon chanjman nan afè foutbòl. Nevito rete branche nap tounen non mwen se Junior Mengual.

Nou konnen foutbòl la te o nivo amatè nan epòk ke n ap pale an. Komite Olenpik te toujou gen rapò avèk tout spò an jeneral ki se spò amatè. Ebyen, foutbòl la pa t janm te rete nan kad amatè pa rapò de politik ki te vin antre nan foutbòl la. E se youn. nan bagay ki kenbe spò sa a paske yo politize l twòp, li pa vrèman delibere. Alò, nan premye efò k te fèt ann Ayiti, se te apre Concacaf de 1967, ki te fèt an Gwatemala e ki te ba nou anpil gwo foutbolè kòm Pierre Bayonne, msye ke gen youn la tou, Jean Alcindor Toussaint, ki te fè pati de ekip sa yo, ki te ba nou anpil fòs. E si spò la kontinye jan l ap kontinye nan peyi an, yo p ap janm rive gen yon seleksyon 74 si yo pa janm reyalize, panse fè chanpyona entèrejyonal ankò, si yo pa panse avèk chanpyona skolè yo jan ke yo te konn fè l, paske gen anpil nan foutbolè ki te patisipe nan koup di mond, pifò sòti nan skolè yo, nan lekòl yo, ki sòti an pwovens. Se sa k te pwodui yon seleksyon ki fè n te reyisi 1974. Donk, aprè pwogrè tan sa yo, te nou te vin jwenn.

Donk, apre pwogrè di tan ke yo te vin rele li FHF. Se le 30 janvye 1912 ke Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ki te reyalize e òganize anfen yon foutbòl, se te spò Ayisyen nou konnen renmen anpil, foutbòl, e nou te wè se yon spò. predileksyon depi trè lontan ke nou menm Ayisyen non sèlman nou renmen e nou va negosye l. An 1973, ebyen, kòm nou te konnen l deja Ayiti te kalifye pou l te patisipe nan koup dimond. Alò, nou mande pou efò sa a inyon entènasyonal Super League ap fè Si nou kapab ba l jarèt pou rive 2018, 2022, an n fè l. An n fè l pa menm amou ke mesye sa yo te gen an 1974 pou seleksyon sa a ki te rive nan koup du mond. Jiskaprezan y ap pale de peyi Dayiti nan afè foutbòl, se yo menm. M pa vle nan mwen menm. Pou m di se mwen k pi renmen sa k ap fèt lan la, men m pi renmen aksyon k te fèt de 1974. Mesye sa yo te pran balon ke yo t ap jwe pou yon tou, yo antere l. Li leve jodi an, li rekòlte, li ba yo sa yo jodi an ke nou pral resevwa. Une fois de plus, chapo ba. An nou bat yon gwo bravo pou li. Mèsi. Se sa, se te konsa anbyans lan te ye, se te premye jen. Ebyen, n ap pwofite sib trè bèl okazyon sa a jodi a, fas pou fas. Nan moman an, Max ansanm avèk mwen kòm envite m, m ap felisite Max. Monchè, se te yon trè trè bon travay ke ou te reyalize franchman e malgre ke m te nan anbyans lan m pat tèlman santi men se aprè m vin ap genyen e chalè e se sa te reprezante pou mwen m ap di w yon bagay ki se pa yon sekrè m panse gen anpil moun ki kapab santi sa paske 74 ankò jetè m te ankò timoun e lè mesye sa yo t ap jwe sou teren Men, m te reyèlman santi m fyè pou m te bay lanmen avè yo jouswa m pa lave menm. Paske. Bon, mwen m kriye.
Ou kriye? Ok. M te kriye. Monchè, se te yon gwo travay. Mwen ankò m felisite ou. Mèsi, mèsi. E kenbe la. I mean, fòk I have to give it back to you. Paske, m ka di w, kòm mwen te di l nan diskou mwen an ke mwen fè apèl, mwen te fè apèl avèk anpil, anpil, anpil moun ke m konsidere lidè nan kominote a, men ki pa janm reponn a lapèl, ou konprann, gen moun ki menm di ke se tan pèdi, e so, e m ka di w tan pèdi sa a ban m anpil kouraj, ou konprann sa m ap di w la, e lè m te vin kote w, lè m te rele w pou m te di w ke. ou kòm yon lidè nan kominote a, I need your help. E ou te louvri bra ou. Non sèlman ou louvri bra ou ke ou menm pèsonèlman te travay di pou sa te reyalize, e finansyèlman tou ou te sipòte mouvman, e non sèlman apre mouvman ke ou wè ke plas ou la nan òganizasyon an, ke ou pote tèt ou pou kapab vin sèvi, vin fè travay la oubyen bwase pat la ansanm avè nou. Bon, mwen menm vle di w m pa konnen si m tou fè w sipriz la, pou m officially welcome you nan Union International Soccer League Committee a, ke n ap fè w kado sa a. Oh, mèsi bokou. Bon, s on plezi tou Max. Bon, mwen m se se tanperaman m travay ansanm avèk kèlkeswa moun nan, depi ke sa w ap reyalize, sa w ap fè a, m konn, m wè se yon bon bagay li ye. Dabò, mwen, jiska prezan m ka jwe foutbòl toujou, m pa kache di w moun sa, ansyen foutbolè. Sa w konnen w konnen nèt deja, Max. Bon, mwen reyèlman aksepte pou mwen travay ansanm avèk ou e pou w kapab pote siksè nan travay ke w ap fè. nan afè Union International Soccer League. Alò, e, antouka, kòm Maxo di ke li te fè apèl avèk plizyè moun, e, nan kominote a kòm lidè pou vin, a, patisipe, a, pèso moun pa reponn, mwen menm mwen di, m ap di Max, pa gen moun ki p ap reponn li, tout moun ap reponn, e, ou pa bezwen fatige w, e, tout moun ki gen, ou te fè, mèsi bokou, mèsi bokou, tout moun, e, ou te fè apèl la avèk yo menm, y ap reponn, e, pa gen tan pèdi, E m sur ke tout moun ka konprann sa k ap fèt la paske pou w reyalize reyini tout jeyan sa yo an ewo sa yo li pa fasil. Li pa fasil e m sur ke nan entèvyou Bayon te fè nan jou swa la Bayon te menm rive di ke li kontan pou l rankontre avèk tout mesye sa yo ankò, sa fè lontan, se toujou pale yo pale, men yo pa rankontre, lè yo rankontre se fèt. E m panse se te yon fèt li te ye jou swa la, e nan moman m te prezan, e m panse ke sa son, se te yon bon travay. Max, nou p ap rete sèlman sou sa, nou konnen se te yon gwo bagay ke l te ye, e n ap fè yon ti avanse, paske m panse ke gen anpil efò k ap fèt avèk komite sa ki se Inyon Entènasyonal Lit k ap fè yon pakèt efò pou rive jwenn fon sa yo pou travay la kapab reyisi. E lòtrejou sou envitasyon an di federasyon ou di mwen nou te ka di onivo entènasyonal nou te deplase nou te ale Kanada, nan yon rankont Ayiti-Kanada. Fon ti pale nou enpe de
rankont sa ki fèt. Bon, tout sa se fè pati de pwen de devlòpman ke nou menm nap fè pou nou reyalize pwojè nou. So pa kont nou te bay finansman kòman ke nou menm nou vle tout moun envòv, but nou menm nou gwo travay pou nou fè. Le fè ke nou konnen nòmalman gen anpil Ayisyen ki sibi de previous komite ki pase nan kominote an, k ap ranmase fon, epi sa yo di yo ap fè, yo pa fè. But nou konnen tou pandansetan, anpil moun wè pwojè a, pwojè a bèl, men anpil moun ap obsève. Ou konprann? Avan ke yo menm yo vin bay patisipasyon yo. But nòmalman nou pa ka fokis sou sa, nou oblije fokis sou pwen de devlòpman. So, se nan se nan sans sa, e kòm anpil moun konnen deja, Ayiti ki sot fè 2 bèl match an foutbòl, e kontre espay nimewo 1 nan mond lan se di ke map di nou espay nimewo 1 se pa brezil but nimewo 1 nan mond lan se sa nimewo 1 nan mond lan e nou sot fè yon trè bèl match ansanm an fas yo menm 2 a 1 nan lakou florida epi an itali menm non pa an itali o brezil nou sot fè 2 2 avèk itali so pa kont kominote kanada fè yon gwo travay ki te envite seleksyon sa pou vin pase 17 jou jis avan ke yo patisipe nan Gold Cup. So, pa kont, nou te twouve li nesesè epi tou nèg yo te di si l posib pou yo rankontre ansanm avè nou nan Kanada. So, nou te gen chans pou nou ta ale an Kanada e moun ki fè pati de komite an, sofa, e nou te rantre Montréal pou nou t al chita pale ansanm avè delegasyon Ayisyen de foutbòl la, sitou mesye Pierre André Mervil ki se chèf delegasyon an, kote ke misye te reyèlman apresye non sèlman de sa ke nou deja fè deja, epi sa ke nou pral fè deja, nou te chita pale pandan inèdtan edmi, pale de pwojè, anbisyon nou pou peyi Dayiti, pou seleksyon nasyonal yo. Sou ond radyo Totalmix ki releye avèk plizyè lòt radyo atravè mond lan, Kòman ou kapab ede nou? Nou gen yon wèbsayt ki se www.ursl.org. W ap wè nou kreye yon sistèm ki nètman transparan ki di egzakteman konbyen lajan ke nou ranmase. Yon sistèm ke ou ke nou Ayisyen souvan pa janm itilize. Nou menm Ayisyen pa vrèman anplwaye. Lè ou sou website la, ou kapab klike sou done page la Epi wa pral epi wap gen 3 opsyon ke ou ka chwazi pou bay sipò ou avèk on kredi kad ou sinon on debet card oubyen ke ou kapab fè on chèk or money order or ou ka ale nan on nenpòt Sovereign Bank epi ou kapab jis bay non òganizasyon an ki se ursl dat org. Oksinon ou gen dwa di Mike Zrena otomatikman mwen resevwa chèk sa a, m ap manyèlman ajoute non ou sou website la ansanm avèk total lajan ou kontribye a. Pa egzanp si ke ou bay yon kontribisyon de yon dola, eskize mwen, otomatikman. Mwen resevwa chèk sa, m ap manyèlman ajoute non ou sou wèbsayt la e total lajan ou kontribye a sou wèbsayt la. Pa egzanp, si gen yon total 1000 dola, ou voye yon chèk ousinon ou depoze 52 dola, l ap vin bay yon total 1052 dola. W ap wè gen w ap w ap w ap w ap wè. gen chwa pou ou chwazi de nan sistèm nan gen ou gen chwa pou ke ou chwazi de 1 dola a 50 dola pa semèn si ke ou vle bay on minimòm de 1 dola pa semèn si ke ou miltipliye dola sa pa 52 dola pa 52 semèn li ba w 52 dola pa semèn.

Li ba w 104 dola pa ane. So imajine w nou genyen apepwè, yo ta estime 5 milyon ayisyen k ap viv isit. Si ke nou gen 1 milyon ayisyen ki bay minimòm 1 dola pa ane an, 1 dola pa semèn nan ki ba w 52 dola pa ane, nan dezan, bay 2015, n ap gen yon total de 104 milyon dola. Si ke ou menm, si ke yon endividyèl ki bay yon total de 5 dola pa semèn ou plis ki ba w 260 dola pa ane, w ap benefisye de yon mayo seleksyon nasyonal la. E yon biznis ki kontribiye 10 dola pa semèn ki ba w 520 dola pa ane, Wap gen chans pou ke ou menm ou nou menm fè nou kapab mete logo ou sou website la kote ke lap vin on sort de piblisite pou ou. Poun fini, kòm nou ka wè nou gen yon pwojè ki vrèman poun fini, kòm nou ka wè nou gen yon pwojè ki vrèman chaje avèk anbisyon. ki franchman san sipò ou ki pwal nil pa. Nap mande ou menm ki wè vizyon sa, ki wè pwojè sa fè sans ann anbake li, ann sipòte li, bay kontribisyon ou pou travay la kòmanse fèt. Ou menm tou ki gen sijesyon. bèl ide pou n sove foutbòl la nan peyi a, pou pèmèt sove lavi anpil jèn talan nan peyi nan peyi a anbake. Vini pou n travay ansanm pou n sove peyi Ayiti. Menm jan foutbòl la chaje chanje menm jan foutbòl la chanje peyi Brezil. Grenadye alaso sa ki mouri zafè ra yo Go Haïti Go Haïti 2022 2026 Na chonje mwen te di sa Nou pa nan koup di mond.
Se sa, se te Marc Durena, se misye ki te ki t ap fè yon ti pale de òganizasyon nan ki se Union Internationale Soccer League.